Alright e map salye tout moun bonswa la sosyete bonswa tout moun ki pral tande e ki pral gade an menm tan tou ti echanj sa ke m pral fè a ti videyo sa ke mwen fè jodi an ki se

E depi kelke jou sou rezo a moun kap pale, moun kap joure, e moun kap di e lot koze. Donk m panse li de bon ton e de bon term ke mwen menm jodi an antanke Mike Pinard Jourdain pou mwen vini di sa m panse sou sa. Nap raple nou ke mwen te genyen e.

Jodi an, 30 janvye 2025, se yon jou ki mete nou pi pre 7 fevriye an Ayiti. E nou konn sa 7 fevriye an vle di, ki se fen manda konsèy prezidansyèl de tranzisyon an. Donk, yon konsèy ke mwen menm depi. Premye jou ke akò a te siyen, ke arete a te pibliye, ke l te monte an, mwen mwen te kouri di ke li pa p bay rezilta. E m te bay tout rezon yo deja e m te al rebay rezon sa yo nan emisyon ke mwen fè chak dimanch, ke m te konn fè chak dimanch sou Samex Radio. E nap jwenn bagay sa yo sou paj YouTube mwen, nap jwenn li sou paj Facebook mwen ke dènyèman ankò m te al e repataje li, kote ke m te di ke Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an pap reyisi e m te bay tout rezon ki fè ke li pap reyisi yo. E jodi an ankò yon fwa mwen vin bay de pwopo e petèt ke m pa ta renmen ki ankò verifye e. Men sa pral depann de nou menm e dos nan sosyete an de ki sa nou vle, de ki chwa ke nou pral fè pa rapò avèk byen si e yon seri de nouvèl done, yon seri de pyon kap deplase. An, semèn sa yo. Gwo pale anpil paske e genyen yon jèn ki kòmanse bagay la kap mande pou e ansyen prezidan Martelly vin pran pouvwa l ankò pou l retounen vin pran pouvwa nan tèt peyi a pou bagay la chanje e di kou gwo pakèt pale ankò wap wè genyen enfliyansè ki di l milyonè a li kòm li pale sou kesyon an wap wè plizyè lòt moun ap pale jounalis ap pale blogè ap pale. Gen moun ki ap di wi yo ta renmen ke li retounen pou l vini, pou l vin prezidan. Genyen e gon moun ki poste ki di depi l vin prezidan, depi vin poze kandida l ap prezidan. E gon lòt gwoup moun tou ki ap joure yo menm. Se joure y ap joure, yo di si pèp la ta vote misye ankò, konnen pèp sa se son pa konnen, si pèp la ta vote misye ankò, se pèp sa ta merite e lapide. Anpil pawòl anpil ap di sou kesyon sila. Men mwen mwen gon ide ki trè enpopilè e m pral pataje l ansanm avè nou. M panse ke n ap konprann e vrèman e n ap twouve ke li fè sans pou nou. E prezidan Mateli te monte nan yon kontèks kote ke klas politik lan te echwe. E kontèks klas politik lan te echwe a te mennen anpil moun nan popilasyon an te deside di ke nou pa p pran moun nan politik ankò, ann al fè eksperyans avèk moun ki pa nan politik, ki fèk ap vini oubyen ki pa nan politik ditou, ki nan lòt sektè nan lavi nasyonal la. Se. Yon tandans ke anpil moun te kritike de la pa de la popilasyon, men misye se te yon repons, se te yon fòm daltènativ e ke popilasyon an te pran pou te kapab korije kaye ti misye ki nan politik yo, ke popilasyon estime ki te echwe nan moman ke yo te chwazi Michel Martelly a. Paske pa bliye. E dezyèm tou dè eleksyon, m pa pale de sa ki te pase nan premye tou, de sa Lanbè te di, de kiyès ki te bon nan premye tou pou al nan, ki te bon nan premye tou pou yo ale nan dezyèm tou, m pa pale de kesyon sa a. Men m pito rete nan dezyèm tou kote ke te gen yon eleksyon antre Michel Martelly e Madam Maniga e kon gwoup moun, kon pakèt sektè, sektè moun legliz, sektè e pwofesè, sektè nan kesyon moun e inivèsite yo, Yo te pito kore Michel Martelly e yon gwoup moun tou nan popilasyon an ki te soti, mwen map raple m alepòk mwen te o nivo de Carrefour, bann rara soti, moun yo soti yo di mwen vote banm bagay mwen, m pa bezwen di sa yo tap di an, men se te yon repons moun yo tap bay parapò avèk pouvwa politik lan ke yo wè ki te nan lari e yo wè. tout moun kap fè politik yo, yo pa fè yo konfyans ankò, yo te chwazi Michel Joseph Martelly. Ebyen, eh misye monte, lè misye monte, misye te kòmanse ansanm avèk yon kabinè ke l te jwenn, e lè misye vin genyen posiblite pou l kreye kabinè l, nou wè ki tip de zouti misye te mete nan kabinè l, nou wè ki tip de moun misye te chwazi pou mete nan kabinè l. Donk, Pou yon nèg ki te antre gimè yo rele l nèg ki pa al lekòl, nèg ki sòt, vakabon, men msye te gen kapasite pou l chwazi de moun ki kapab mete bò kote l pou te dirije, pou te fòme gouvèneman l, pou ateri politik jeneral li. E. Se sak fè ke jodi a, lè yon moun ap pale m de phtk a echwe oubyen Martelly pap tounen nan figi moun la, Martelly echwe, m twouve ke son mechanste paske le prezidan è minè e se le gouvèneman ki administre le pouvwa egzekitif, se le gouvèneman ki ap mete an aplikasyon lè politik e de kanpay. Donk, e il n'y a pas ke Martelly ki echwe. Si gon echèk, lechèk li dwe pataje antre tout moun ki te vini vin sèvi e ki te sèvi tèt yo, antre tout moun tou ki te vini pou yo te delivre men ki pa t delivre. E nou te wè li te gen yon pakèt moun, de tèt byen fèt, de moun ki vrèman te gen kapasite nan nenpòt ki gouvèneman pou yo ta kapab bay de rezilta. E, ben, e ou gen lenpresyon ke e. Machandiz la li pat delivre nan fason ke nou t ap tann ke l te delivre a. Pa gen kenn gouvènman ki fè zewo, pa gen kenn pouvwa ki fè zewo sou sa. Sa pa egziste. E pouvwa yo yo fè, menm pouvwa Lavalas la li te fè de bagay. Yo fè anpil lise, anpil lekòl nasyonal. Donk pouvwa phtk Martelly an li menm tou yo. te delivre sa pou yo te delivre, men lèzatant jisteman pa t janm konble, paske nou t ap atann ke genyen de gran chantye ki te abòde, nou t ap atann ke genyen de gran refòm ki te fèt onivo de Leta, paske nou te kwè nan yon nèg ki grenn nan mouda, ki pa pè pèsòn, ki ka kanpe gade tout moun nan je epi pran de desizyon pou peyi an. Men gen moun ki te gen lenpresyon ke se Pat vreman pou peyi an ou byen desizyon nom de desizyon ki te sipoze pran pou peyi an li vin minim pa rapo avek e sa ke nap gade nan reyalite e nan retonbe yo. Donk li klè ke e map dil e lè prezidan Martelly vin elu Misye pa fè gouvèneman li, misye pat fè yon gouvèneman avèk 2 idyo. Li pat pran 2 egare mete bò kote l. Misye pat pran 2 nèg ki pa ka pale avè l mete bò kote l. Misye te pran 2 nèg ki kapab. W ap wè ke te genyen E mesye mesye yo Lambert wap wè te genyen mesye sa yo te rele Youri Latortue wap wè ke mesye Guichard Adoré wap wè son seri de nèg ki te kapab ki kapab ki ta kapab ede peyi a nan nenpòt ki sikonstans a nenpòt ki moman de la dire de la vi nasyonal ebyen se nèg sa yo ki te la ki tap ebyen e e administre lè lè lè lè lè lè lè pouvwa politik ansanm avèk e mesye Michel Martelly. Anvan ke m vini sou plis detay yo, m ap fè yon ti pase sou kesyon eleksyon ke misye ta pral eseye fè. E a mèt repriz li te voye kesyon lwa elektoral la nan palman pou te vote pou li te kapab fè eleksyon. E a lepòk m tande gen yon nèg ki nan palman e ki nan opozisyon tou ki te di Nan moman misye monte an, si nou kite misye fè eleksyon an, misye ap pran majorite nan palman an. Sa vle di ke misye te monte avèk youn ou 2 depite sou repons peyizan, men se aprè ke li te vin genyen yon majorite

e nou pa ka kite bagay sa fèt paske misye ap pran l paske nèg yo gen kòb nan men yo e yo fèk monte moun yo fèk vote yo yo stil popilè nou pa ka fè sa ann bloke yo w ap sonje ke lè sa lwa a t ap fè yon navèt rankont ap fèt sou rankont jiskaske Gon bagay ki te vin siyen, nèg yo di a, li fè bak, li pa t siyen, li pa konn sa li te siyen an, e nou wè ki sa aktè yo t ap fè nan moman an, tout pale, tout monte desann ki t ap fèt nan moman an. E manda fini konsa, men n ap note ke manda Michel Martelly an, Li te trè ajite paske te gen yon opozisyon ki trè sovaj ki t ap frape jiskaske gen yon premye minis ki te oblije tonbe ki se Laurent Lamothe, jiskaske gen yon eleksyon ki te oblije avòte e te oblije genyen yon tranzisyon aprè. Donk, se pa la fòs dè choz ki fè ke vin gen yon tranzisyon aprè. Paske gon opozisyon ki te sovaj dèyè an fas e Michel Martelly. Ki yès ki te nan opozisyon sa a? Se te les avocats du peuple, se te André Michel, se te Newton St-Juste, se te yon bann lòt moun ankò tankou Moïse Jean Charles e yon ekip lòt senatè ankò. Donk, se te yon opozisyon alepòk ki te solid, ki t ap frape, e ou gen lenpresyon ke moun yo te dakò ke opozisyon sa a frape konsa, paske yo te wè ke sa y ap di yo te lejitim vrèman. Depans k ap fèt, gagòt k ap fèt, yo di, a, bagay la te lejitim vrèman. Jiskaske eleksyon vin pa ka fèt, nèg yo oblije rantre nan tranzisyon. Mentnan, nan tranzisyon an, E mesye ki te nan opozisyon yo, yo te gen posibilite pou yo te kapab ranvèse bagay la. Men, yo antre tèt bese nan tranzisyon an, tout moun wè ke se lajan k ap gaspiye menm jan an, se gagòt k ap fèt, nèg ki kontan yo resi pran yo vre, nou pran yo. Ebyen 1 an tranzisyon an pase, eleksyon fèt, nou tout dakò ke Jovenel Moïse bat tout nèg yo, poukisa paske se pa paske li te pi bon pase yo, pa paske li te meyè kandida pase yo, pa paske li te gon pi bon pwogram pase yo, pa paske se ta va li menm ki te kapab pi bon pou peyi an, men se paske jisteman Tout moun ki nan opozisyon yo, yo gen prèske menm elektora, yo divize tèt yo, yo chak al fè afè pa yo, yo chak vle se yo k pou prezidan, yo fè yon pakèt kandida, dikou yo mitile elektora pa yo a, chak moun jwenn yon ti kal. Jovenel li menm a lepòk li te erite de l'elektora de Michel Joseph Martelly ki menm o pli wo nivo jiska atè nèt la rete ankò fidèl a Michel e se sa m pral gen pou m di talè konsa anvan videyo a fini la a. Donk Si misye te genyen, o egzanp, mil moun ki fidèl avè l, lopozisyon te genyen dimil moun ki fidèl avè l, si lopozisyon te fè, pa egzanp, si an n di nan moman eleksyon Jovenel la, Aristide te kanpe li di e. D'opozisyon, mwen menm nan Fanmi Lavalas, nou chwazi Moyiz Janchal e nou mande pou tout opozisyon an mache dèyè Moyiz Janchal. Depi 10 zè di maten alepòk eleksyon te fini, Moyiz Janchal t ap prezidan sou Jovenel Moïse. Men nou nou remake ke se te yon batay ki t ap fèt, se te. dechirman, chire pit ki t ap fèt, divizyon, chak moun al fè afè pa yo, enben lopozisyon an jeneral si l te gen 10.000 moun nan elektoral la e lepouvwa donk phtk pou kont li si l te gen 1.000 moun nan pa l la, 1.000 moun pa l yo rete, yo pa divize, yo pa al dèyè lòt kandida men 10. lòt mil moun ki opoze a pouvwa a, yo vin pa konprann anyen paske yo wè gen nenpòt 30 tèt pou yo vote nan eleksyon prezidan. Donk, 30 moun pou vote nan eleksyon prezidan, 15 moun pou vote nan eleksyon prezidan, 20 moun pou vote nan eleksyon prezidan, Ebyen di mil moun nan 500 al jwenn chak. Epi nèg ki gen mil moun nan se li k pase nan eleksyon. Ebyen jodi an se prèske menm bagay la ki riske rive ankò la. E sa k fè m pral di anvan m kòmanse. Nan moman m ap pale la kounya la, ane sa a oubyen lòt ane, si ta gen eleksyon an Ayiti e si sitiyasyon yo rete konsa enchanje, Martelly Joseph Michel Martelly ale kandida pou prezidan, l ap bon nan eleksyon yo. E m pral di poukisa. Premye bagay se ke e. Teyori mil moun di mil moun nan. Jiska prezan pandan map pale avèk ou la a, Michel Joseph Martelly toujou gen yon ansanm de moun ki fidèl ansanm avè l. Ke l te pwòch kolaboratè, ke l te kolaboratè ki te nan chanm nan avè l, ke l te kolaboratè ki te nan salon avè l, ke l te kolaboratè ki te sou galri an avè l, ke l te kolaboratè ki te nan lakou an ansanm avè l, Tèlte kolaboratè ki te deyò baryè a nan lari an ansanm avèk li. Nan moman map pale avèk ou la a, misye se youn nan sèl e rar òm politik ki gen yon gwoup moun ki rete avèl. Wap wè ke menm moun ki te kite lavalas yo, ki vin jwenn misye yo, yo rete fidèl ansanm a misye. E sou track sa map salye yon nèg ki se Roody Heriveau, ki se youn nan nèg kem renmen jan misye fè politik. Ou ka toujou di li pat dwe ale nan sa nan sa, sa sa afè paw. Men mwen menm, mwen wè on nèg tankou Roody te lavalas, li nan lavalas, li wouj lavalas. Li pa nan woule m debò, li pat la la, li la a li wouj. Li wè ke lavalas la pa charye menm revandikasyon l tap defann yo, on seri de bagay, A monchè li retire kòl la dan lantre nan phtk a ebyen phtk wouj tou a yon sèten moman se sèl misye ki tap defann Jovenel Moïse donk jiska prezan li pa retounen li pa fè a dwat a goch li rete la sa vle di politik se konviksyon politik se lwayote donk se ou gen ou gen chwa pou chanje pozisyon ou gen chwa pou te a goch pou al a dwat men wap rete a dwat ou pap nan a goch a dwat èske ou konprann ou ka fè chwa pou ou kanpe a goch ou ka fè chwa pou lavalas men wap rete lavalas ou lavalas wap defann lavalas men sou kote ou pap phtk ou ka fè chwa pou kite lavalas pou al phtk se pa yon pwoblèm konviksyon sa ye paske a yon sèten moman de la dire ou ka di tèt ou ke Nou pap defann menm prensip ankò mwen renman lavalas banm retire kòm mal nan phtk lè w rive nan phtk ou twouve ke yap defann menm prensip avè w ou rete la ou pa toujou genyen yon ti lavalas anba yon ti phtk anba nan politik pa fèt konsa e tout nèg kap fè politik konsa yap echwe se manje yap chache donk Ou pa ka fè politik konsa. E se sak fè m renmen yon nèg tankou Roody Rivo jan m di l lan, ki se youn nan nèg ki te fidèl e ki jiskaprezan, paske m pa janm tande l fè lòt desizyon, lòt pawòl, men li fidèl avèk chwa l, avèk konviksyon l. Whatever sa yon moun di de li, sa fèk gade w, li menm li rete fidèl nan ekip la. E selon les dires, Michel Joseph Martelly se yon nèg ki konn jere ekip li byen. Se yon nèg ki renmen ekip li, se yon nèg ki pap kite ekip li tonbe. Donk son nèg si w genyen l nan ekip ou oubyen si w nan ekip li oubyen si w genyen l nan ekip ou, ou konnen e li pap lese w tonbe. Selon les dires son nèg konsa misye ye. E sa vle di e se prèske yon nèg menm jan avèk yon Joseph Lambert, si l di w w ap chèf ou pa bezwen pè, ou mèt al dòmi w ap chèf. Li pap bliye w Misye a la dènyè minit Misye fè Guy Delva chèf Si l di w w ap chèf Ou pa bezwen pè Mwen t al dòmi w ap chèf L ap jwenn yon kote kanmèm pou l fè w chèf la Si l di w w ap jwenn yon bagay Ou pa bezwen pè w ap jwenn li Donk ekip misye an Gen nèg ki fè li fè chèf, gen nèg li fè rich, gen nèg li mete nan bon pozisyon, gen nèg li bay wout pou pase, gen nèg men tout nèg sa yo se de nèg ki te kwè nan pwomès misye a e pwomès la rive sou yo. Poukisa pou w ap fonksyone a yon nèg, nèg la te fè w yon pwomès e pwomès la rive sou ou pou w eseye kò w? Pandan ke yo chaje lòt nèg k ap fè moun pwomès, k ap blo moun deyò a. Pa gen okenn mwayen, pa gen okenn rezon pou retire kò ou. Donk, tout nèg sa yo, yo rete fidèl avèk lidè a. Yo rete fidèl avè l. Menm nèg ki te soti nan lòt kan, lè yo vini, yo wè ke se yon kan kote ke y ap jere moun byen, nèg yo rete nan kan an, yo rete fidèl a phtk a oubyen Tèt Kale a. Donk. E jodi a ankò, w ap sezi wè ke se yon Michel Joseph Martelly ki genyen yon gwoup moun ki toujou rete fidèl avèk li e ki prè pou mete men nan dife pou li. Jiskaprezan. So, sa k vin pase kounye a? Sa se premye aspè. Dezyèm aspè, epòk lè misye t ap dirije, te gen yon gwoup moun ki te nan opozisyon avè l. Move move, opozisyon move move, chak maten manifestasyon, lari bloke, nan radyo, te gen yon gwoup ki te move. anfas misye, ki tap di misye ap fè gagòt, misye merite prizon, nèg yo ap gaspiye lajan, nèg yo ap dis koripsyon. La popilasyon regade l wè, menm gwoup sa a ki te kanpe anfas Michel Martelly an, depi kèlke tan se menm gwoup sa a k ap repwodui menm bagay yo e menm pi plis ankò. Menm gwoup la, menm André a, menm Moïse Jean Charles la ki nan pouvwa a, k ap di w li pa nan pouvwa a, ou wè l ap chache, menm Moïse lan, menm, menm gwoup opozisyon an, menm Nenel la, menm ekip Lavalas ki t anfas misye a, se menm li menm ki la a kounye a, ke se swa pa pèsòn entèpoze, ke se swa pa ti chinwa, y ap fè menm bagay yo, fouye men pran, gaspiye lajan leta. Menm e yo pa menm elu menm, donk yo pa wont yap fè pi plis ke sa ankò, si yo te gen kòb petro karibe a nan men yo yo tap dechirel pi plis, yo pa tap menm gentan fè vye pon vyadik sa ki fèt lan la a, atlis yo pa tap menm fè e kèlke teren foutbòl ki te fèt yo, yo pa tap menm fè lise petyon avèk kèlke lòt ki te fèt yo, si kòb sa te nan men yo yo tap. dechirel yo pa tap fè anyen avè li de fèt yo gen plis kòb ki te nan men yo la paske leta jenere yon pakèt lajan pa gen paleman ki te yon gwo chaj anndan bidjè a pa gen paleman pa min pa gen se senatè a depite menm si m gen lenpresyon ke espas la toujou gen de moun kap vin travay ladann men la chaj pa la ankò nèg yo pa gen yon seri de gran pwojè nan leta kap fèt ankò donk tout kòb yo al konsantre nan men nèg yo nèg yo depatcha kòb yo Sa vle di se 2 nèg si yo te genyen kòb petro karibe a nan men yo, yo pa tap menm fè 1 pou 100 reyalizasyon anndan kòb la yo tap dechire tout kòb la. Donk moun yo kap gade e mwen menm tou nou di gon pwoblèm la. Ekip sa a t anfas Michel. Men yo vini la a, yo fè pire, yo pa fè mye. Donk, yo t ap anpeche misye travay, se paske yo te swete ke se yo menm ki pou te gen kòb la oubyen se paske yo te swete ke yo menm tou yo te wouze tou men yo pa t jwenn. Donk, yo estime ke se timoun anwo k ap trip, se ti wouj k ap trip. E, e, e, e, se vin, bagay la vin tankou yon sòt de egwè, nèg yo egri, epi y ap kraze brize, yo pa dakò sa kap fèt nan figi yo a. E de fèt, nèg yo batay, yo batay, yo batay, yo batay, yo batay, epi nèg yo genyen yon batay la kanmenm, yo rantre nan manmèl la, jodi an, y ap tete, y ap souse, w ap wè ke genyen yon gwoup ki reyini ankò la a, yo mande pou gon 2 zan de tranzisyon ankò! Paske majorite moun ki te kont Michel Martelly e ki te vin kont Jovenel Moïse yo, se de moun ki pa ta menm ka kazèk, ki pa menm ka kazèk, ki pa menm ka majistra, ki pa menm ka senatè, ki pa menm ka depite, vwa pou ta prezidan nan eleksyon. Donk, yo pap janm dako pou eleksyon fèt. Se sak fèm toujou ri, nèg ap di m konsa. Martelly te sou pouvwa l pat fè eleksyon. Nou te vle eleksyon a Mateli, bon nou te di nou pa pral nan eleksyon avèl. Nou te gentan konnen ke nou pap genyen eleksyon yo. Nou pa ka genyen eleksyon yo. Donk nou vle ke se tranzisyon pou fèt pou nou fè yon kou tou. Nou te di nou pa pral nan eleksyon a Jovenel Moïse. Nou te di l. Yo di yo pa pral nan eleksyon a Jovenel, yo di yo pa pral nan eleksyon a Mateli, yo toujou gon pwoblèm avèk konsèy elektoral yo, lwa elektoral la desann anba, yo fè moun bloke l. Yo pa dakò al nan eleksyon. Eleksyon an pa ka fèt a yon grenn soulye. Li pa kapab. Men se nou k pa dakò pou n al nan eleksyon. Èske w konprann? E de fèt, tout moun konnen ke menm si te gen eleksyon k ap fèt, menm si se te yon lòt gwoup, yon lòt peyi ki te vin fè eleksyon an, nèg yo pa t ap ka bon nan eleksyon. Donk, se menm nèg sa yo ki la a jodi an, ki ap koupe rache, k ap byen pase, k ap rich. Donk, popilasyon an fè Dezyèm konsta sa. Pa bliye non, m di premye bagay la se ke Michel toujou gen yon gwoup moun ki ret fidèl avè l. Dezyèm bagay la se ke opozisyon ki te anfas li an, opozisyon sa a, se li ki la jodi an e l dekriye l, kraze l, krabinen, li pa nan batay ankò. Mentenan, twazyèm konsiderasyon. Lè Michel te monte premye fwa a, lè l te monte, kòm si li pral monte yon dezyèm fwa, m pa di sa, e pa sa m di. Lè Michel te monte, e te gen eleksyon an, misye te monte paske klas politik lan te echwe. Mwen gen lenpresyon tou paske klas entelektyèl la tou te echwe, paske moun yo te di, bann nou pran nèg sòt nou an, bann nou pran nèg san diplòm nou an. Men, ou pa t gen lenpresyon ke se paske tout baz sosyetal yo te echwe epi yo di bann pran misye. Men jodi a pandan m ap pale avè w la a, kounye an la a, apre eksperyans Ariel Henry, CPT, klas politik la echwe, nou konstate lechèk de la klas politik.

Ebyen, na jwenn ki sa x ap vle di. Donk, 3 gwo konsiderasyon sa yo jodi an. E katriyèm konsiderasyon, se ke, non sèlman, misye gen yon gwoup moun ki fidèl avè l, 1. Non sèlman moun ki te anfas li nan opozisyon yo, yo vin echwe la, tout moun wè anba yo kounya, pa gen dlo pou lave yo, pèsonn pa pral vin kanpe vin retounen vin pale misye mal ankò paske li wè sa nou menm nou sot fè, pèp la wè sa nou menm nou fèk sot fè la, li wè nou pi mal. Paske atlis, lè misye te la, nou t di lap vòlè, lap fè dis, lap fè dat, men moun yo te ka sikile, lajan tap sikile, peyi an tap avanse, moun yo te ka mache byen ta nan lari, moun yo te ka pran bis yo vin vann bagay nan tout peyi an, elikoptè pa tap mennen moun pou pil lajan vin pòtoprens, avyon an te 40 dola pou ale sot pòtoprens pou al okay, e bis lan. te konbe kob konbe kob bus lan te ye bus la pat chè non pou al okay e pou al okap pou sa vle di mil goud senksan goud pa vre sa vle di moun yo te wè peyi an tap mache yo menm e ayisyen li pa bezwen pakèt bagay li bezwen kapasite pou l sikile pou l fè ti bras li Li bezwen kapasite pou l sikile, pou l fè ti bras li. Sa vle di, gaz la pa twò wo, li ka pran nenpòt ti machin la a 25 goud, li pran moto, li gentan lage kò l la, l ap fè yon bras la. Jounen an li gentan fè yon 2500 goud lante lakay li. Ayisyen an pa mande yon pakèt bagay non papa. Donk li wè ke sou Martelly, Li te ka fè sa. Sou Martelly, li wè e 10 zè di swa li te ka pran, 11 zè di swa li te ka pran machin li, l al nan plaj, li tounen a 2 zè di maten lakay li. Men li wè, sou menm nèg ki t ap konbat Martelly yo, jodi an, li pa ka fè sa, non sèlman y ap vòlè, men li menm li prizonye. pa fè apoloji m ap fè la a non, m ap bay yon reyalite e m sot di. M ap pale la a, m ap fè yon layv, yon videyo kontradiktwa e k ap gen anpil pale anpil paske m ap di bagay la jan l ye a. Donk, konsiderasyon sa a enpòtan anpil pou nou pran an kont. Donk. Anplis de sa, ekip sa a li gen kòb nan men l. Anplis de tout lòt konsiderasyon m sot di avan yo, ekip Martelly Tèt Kale an li gen kòb nan men l. Se vre ke ekip sa a kounye a gen kòb tou, kounye a yo rich tou, kounye a yo gen kòb nan men yo tou men, Gen yon pakèt lòt bagay yo pa genyen. Yo pa gen kredibilite ankò. Se vre ke Mateli pa gen kredibilite tou. Men, a fòs ke nou an premye moman te konbat li kont yon bagay, nou vin fè l pi mal ke li. Antre de bagay ki pa bon, w ap di m ki sa w pral gen pou w chwazi lè w fè kalkil lan pou w wè. Èske w konprann? Paske m di l e m bay li. Ou te ka di a e de vòlè yo ye, se de kasèt kès leta yo ye. Banm gade pou m wè, lè premye kasèt kès leta a te la, atlis m te konn fonksyone. Men dezyèm gwoup kasèt kès leta sa a, yo pa kè pou m pa fonksyone, yo pa kè pou m nan kouri tout lasent jounen, e manje y ap manje, e bwè y ap byen bwè, m pa p okipe yo ankò. Ba la senp kòm chwa. Se yon pèp k ap chwazi, pa bliye sa. Se yon pèp k ap chwazi. E pèp la li lap chwazi frè pam, li chwazi pou ses enterè pekinyè, lap chwazi pou vant li, lap chwazi pou pou mouvman anba vant li, sa vle di lè pèp la ap chwazi, lap chwazi pou fè bagay li, lap chwazi pou plen vant li plen, lap chwazi pou kòman l dòmi, lap chwazi pou pou moto lap pran nan lari an paske nou tap pede di gaz pa dwe monte, gaz pa dwe monte, nou kraze yon pakèt bagay gaz pa dwe monte men jodi a gaz la monte. Men jodi an nou monte gaz la e nou mete pri a vreman egzajere. Pandan m ap pale avè w la, sou mache entènasyonal la, gaz la desann. Men èske nèg sa yo k Ayiti la, yo dakò pou yo desann li? Non. Paske kòb sa son kòb k ap antre chak jou pou nèg fouye men, pou nèg mande direktè dwàn 15 milyon goud pa semèn, pa chak 2 semèn. Sa vle di, Nèg yo pap desann gaz la pou ou kounya. Popilasyon an li menm l ap gade. L ap gade. Di a ho, ok, yo te mete l 250 goud, nou te prèske voye pye nou, kraze brize, nou fè tout bagay, men jodi a, 1000 goud pa ka bay 4 galon gaz. Mil goud preske pa menm ka ba w 3 galon gaz menm. A! Sa vle di transpò a anraje frè pa m. Machandiz yo vin chè kounye a patnè pa m. Peyi a vin nan plis mizè. E mizè an se ki sa l ye? Ou pa ka sikile, ou pa ka achte anyen. Atlis, si w te ka sikile, ou t ap brase, ou t ap ka achte yon minimòm. Ou pa kapab. Sa vle di jodi an, ankò yon fwa, m ap redi l, si bagay yo rete jan yo ye la, kòm premye kondisyon, nou mèt joure, nou mèt sote ponpe, antèman an pou katrè. E m pral di yon lòt bagay ankò. Nou gen yon chans paske nan teyori 10 dimil lan li atè a ankò. Opozisyon an oubyen tout lòt moun yo ki pa dakò ak Michel Martelly yo, yo gen yon chans. Ki sa l ye? Si eleksyon an anonse, nou regwoupe tèt nou dèyè 2 kandida. M pa menm kwè l ka 3. Si nou regwoupe tèt nou dèyè 2 kandida, nou tout kate a la ki kont phtk, tout ti òganizasyon politik, tout ti pati politik, tout ti anbriyon mafya vòlè, si nou mete tèt nou ansanm dèyè 2 kandida oubyen, Youn tap pi bon pou nou. Men kòm gen anpil vòlè ki bezwen se yok pou parèt, ann ti met tèt nou ansanm dèyè 2 grenn sèlman. Nou gon chans pou nou bat. Paske teyori mil, di mil nan li stil atè a la. E l pa mil ankò. A lepòk lè Mateli tap bat, te gon teyori mil, di mil. Opozisyon an te genyen. Yon elektora ki pi plis, men yo te mitile. Chak nèg kandida, eben, yo gon gwoup moun, chak moun al dèyè moun pa yo. Sa w tande a, si yo te gen 10.000 moun, nan, si yo te met ansanm yo t ap fè 10.000 moun, yo pa met ansanm, Yo chak fè 500 moun. Mateli li menm ekip li an te gen 5, te gen 1000 moun sèlman. Yo ret la. 1000 moun sa a pase. Di, teyori sa a ankò l reverifye sou Jovenel Moïse ankò. E ben, se pa joure pou n ap joure. Se pa pale pou n ap pale di pèp la se si l vote sa se chyen, si l vote sa se sesi, se sanwont. Se pa sa pou n ap di. Se òganize pou n òganize nou si n pa ta vle pèdi eleksyon. Se òganize depi jodi an, se kòmanse fè de zalyans, mete tèt nou ansanm menm jan nou mete tèt nou ansanm pou nou vòlè a, paske nou toujou ka mete tèt nou ansanm depi se pou kraze yon pouvwa, men kou pouvwa a tonbe nan men nou, nou Tout kounya la gentan gaye pou n al fè afè pa nou. Nou met tèt nou ansanm nou kraze e pouvwa a nan men nan men nan men e phtk nou tout gaye kounya pou nou pran pouvwa a nan nan plizyè akò, akò dis, akò dat, òganizasyon dis, òganizasyon dat nou monte ansanm avèk Ariel Henry Li kraze ankò, nou met ansanm nou kraze l, nou egare ankò, 7 tèt, 13 tèt, 11 tèt, nou remonte avèk CPT, li pral kraze ankò la. Nou pral regare ankò, pa vre? Eh ben, pandan nou regare ankò a, Depi gen eleksyon k ap fèt, n ap pran kalòt la mezi figi nou. N a sonje, mwen menm Mike Pina m te di nou sa. N ap pran kalòt la mezi figi nou. Osi senp ke sa. Se yon bagay klasik li ye. Gen yon elektora, se vre ke gen yon pakèt griyèf, gen yon pakèt moun ki pa dakò avèk pouvwa phtk a, pouvwa Martelly a. Gen yon pakèt moun tou ki te rantre nan yon kouran ki pa dakò paske yo tande yon pakèt bagay ap di. Dènyèman, m gen yon diskisyon avèk yon nèg, misye di konsa, e pa diskisyon m te gen avèk misye non, se yon idyo m pa ka nan diskisyon avèk misye, paske si yon nèg ka di yon bagay konsa se yon idyo. Yon nèg ou p ap kanpe devan m pou w ap vin di m, an, e men, pnh te kore wi, se pou sa yo vòlò yo, ou pa wè Mateli te vòlè 3 pwen, 3 pwen, 4 pwen 2 milya dola petwokaribe a? Ou serye? Sa vle di ou pa li menm oubyen ou pa tande moun ki konn li menm oubyen sa k pase w la? M tande menm Izolan t ap repete o e pa mwen k te vòlè 82 milya dola a. M se o! Sa vle di gen yon diskou ki te nan lari an, gen anpil moun ki te antre nan diskou an men gen ra moun ki konprann e ki konnen, ki reyoryante moun yo. Men gen rar moun tou anndan moun sa yo ki te antre nan diskou an, lè yo tounen nan liv yo, yo di, a, mesye, se yon bagay nou t ap repete la, e pa sa l ye non. Nèg yo vòlè vre, men nèg yo pa vòlè 4 pwen 2 milya. Atansyon! Paske, kòb la, wi, total la te 4 pwen 2 milya, men lè kòb la fèk vini, gon kòb ki bay, m te fè yon emisyon sou bagay sa. E m kwè ke. n ap chache anviwon 1,6 milya konsa. Se kòb sa n ap chache wi. Sa vle di, nou pa nan 4,2 milya. 4,2 milya se te totalite sa BMPAD resevwa. Men pa bliye, li gen yon pousantaj ke l tou bay menm kote a. E gen yon lòt pousantaj ke l pral bay sou 15 an. Enben, lòt pousantaj ke l pral bay la, se kòb sa jisteman ki vin antre depi sou Preval jiska. Dènye ti brèch ki te rete ke Enex te siyen pou yon rezolisyon ansanm avèk Privert pou te kraze a. Donk, afè de bagay la w di moun nan Martelly vòlè 4 pwen 2 milya, m pa Martelly, m pa konn Martelly ni an pent ni an pentu, li pa zanmi m, pitit li pa zanmi m, men m twouve w s on idyo, m p ap nan diskisyon avè w ankò, nou pa nan pale ankò, pa gen pawòl ankò. Lè w di m, a Martelly manje lajan Petro Caribe a, oubyen phtk kraze lajan Petro Caribe a, M kite w nan labou an m retire kò m paske fò w reyalis e lè w ap fè yon bagay fò l pa pwopagann e se sa k fè w ap toujou pran kalòt la mezi figi w se osi senp ke sa èske w konprann donk nèg yo kraze yon lajan li pa 4 pwen 2 milya men nèg yo kraze yon lajan vrèman men si w ap di l 4 pwen 2 milya se ke ou pa konn sa w ap di an e w ap fè yon bagay ki pwopagann. Mwen pa nan pwa gana ken nèk mwen. Se menm jan tou, an dan menm rapò e, e kou siperyè dè kont te fè a, map gade sou jenè te gon pakèt lajan nan kontra a, sou 15 an an. Èske ou konprann? Men, kòb sa a, li te nan, an dan petro a li ye. Map gade mwen. e e e e anndan menm rapò sa a sa vle di se li nou pa li ebyen lè nou li rapò yo nap konprann pi byen bagay yo e se sak fè gen moun kap gade yo di nou dakò nou mennen yon bèl batay kont koripsyon nou dakò nou mennen yon bèl batay kont petro karibe mwen menm tou m te nan bagay sa a map gade nap mache fòk nou jwenn kote lajan an pase men m pat di fòk nou jwenn kote phtk pase a lajan non non son lajan ki tap depanse depi dè l debi fò n jwenn kisa lajan an fè se vre gen de bagay yo di ki fèt men yo fèt vre yo gen koutay ki fèt sou yo gen de bagay yo di ki fèt yo pa fèt ditou e lajan an gentan debloke gen de bagay yo di ki fèt men se kòmanse yo kòmanse fèt e yo pa fin fèt men lajan an te gentan debloke kot lajan sa yo. Donk ou pa ka di m ke son moun ki manje l, son ekip ki manje l, nou pap dakò a sa. Donk di kou, e ou ka gen tout sa ke w genyen kòm e, e, e, m pa konnen, plent, kòm konplent, kòm dezakò avèk Martelly, avèk phtk. Make sure ke nou òganize nou. Fè sure e an sòt ke nou òganize nou, nou gen youn oubyen de kandida. Sinon, gwoup moun ki pa vrèman gen dezakò ke w gen avèk Mateli a, Mateli yo menm, yo pa genyen. Gwoup moun ki te gen dezakò la a Mateli, men ki wè ekip ki te gen dezakò a Mateli tou an vin fè pi mal, yo. plis favorab a Martelly kounya e lòt gwoup moun tou k al gade ki wè gen anpil manti ki t ap fèt, gen anpil fo pwopagann ki t ap fèt, yo menm tou yo vin chita nan mitan an, li p ap avantaj ou si w pa òganize w paske ou genyen kanmenm. on dizèn de milye de moun, son egzanp mwen pran, ok, an di ou gen kanmèm on milyon moun, ou gen on milyon moun kanmèm ki nan kòz sa a, ki di yo pa dakò ak Michel Martelly. Gen 500 mil moun ki di, a, menm si yo pa dakò ak Michel nou menm, Nou pa gen pwoblèm a Michel. Gen 2 lòt milyon moun nan mitan. 2 milyon moun sa yo nan mitan an, yo gade anwo, yo gade anba, yo di a, sa e menm bagay yo. Nou t ap goumen kont Mateli, nou vin fè pi mal. E menm vòlò yo, donk m pa bezwen, m pa wè kèsòn moun m pral chwazi la a, banm rete nan mwen menm. Kounye a ou gen 2 milyon moun ki ret nan yo menm. Ou gen 500 mil moun ki se de fidèl avèk on sèl moun. Martelly. Ou gen 1 milyon moun kounye a ki fidèl avèk lopozisyon an jeneral yo tout kont Martelly. Ou gen on grenn bagay pou fè avèk 1 milyon moun ou an, m ap redi l ankò e m ap fini sou pwen sa. W ap gen youn oubyen 2 kandida. Si ou gen 3. jiska 10, 15, 20 jan nou abitye fè l la e jan nou pare pou n al fè l la, bonè bonè, Michel al nan eleksyon, l ap repon nan eleksyon an ankò. Lè sa a n a joure pèp la, n a di e pèp la k pa bon, n ap gen tan konnen. Yo rele m Mike Pinard, jodi an se 30 janvye 2025, li fèk midi la a, m ale, n a pale ankò.